Istwa a ka retounen ankò. Gen yon peryòd Pòtoprens te pran dife e se sou peryòd sa n ap retounen la a. Gazolin sa a, si Jak Lafontan, komisè di gouvèneman, mon ami frère, si minis komès la, zanmi m ankò, minis jistis, kiyès ki nan tèt jistis la kounye a? Kiyès ki minis jistis la? Yo te chanje li?
Se toujou menm kanmarad la. Bon, pason. Si nou pa pran de desizyon rapido presto, Pòtoprens ka boule. Pòtoprens te boule deja. M raple nou sa. Yè se te Klèsin, Site Dèlma 48, avan yè se te Chalon. Moun kap achte gaz pou al fè machin wè kontinye al chika pa bliye m di nou son lajan madichon yon bagay w achte 40 karan dola avèk 40 40 karan dola 41 dola karan dola 20 mèsi depite ipolit yè m te di 42 dola li pa tout sa nou pral vann li 300 nou pral vann li 400 nou vle pou lajan sa fè pitit nou byen pa vre nou vle lajan sa fè madanm nou byen pa vre. Anben, kontinye. Men, kesyon m ap poze nou kòm enbesil dè enbesil, dè zanimo sovaj a vizay dòm, dè demon ne imen, konbyen kay la koute nou? Kay papa w te redi fè pou ou a, ki te pou ou l mouri a, ou konn pri kay sa? Epi nan fon ti benefis galon gazolin, epi kay la boule? Men si e kay la selman ki tap boule pa ta gen pwoblem. Nou ka boule madanm nou, nou ka boule pitit nou. Gade sak pase nan Chalon. Ministè komès ak endistri peyi Dayiti nan yon nòt yo kominike pou laprès li di nan sousi pou fasilite yon gran distribisyon ekitab e disipline pwodwi petwolye yo sou tout etandi teritwa nasyonal la, Yo avize pwopriyetè ponp a esans yo an patikilye, konsomatè yo an jeneral, apati de jounen jodi mèkredi 17 novanm 2021 an, tout vant de gazolin ak dizèl nan resipyan yo entèdi sa fòmèlman. M ap repran sa pou moun Chalon yo. Moun Chalon ki gen dwoum nou, nou pral achte dwoum gaz pou n vann. Depi nou fin tande kominike sa a, fè kado yo, sinon y ap arete nou. Enstitisyon piblik, prive ki gen nesesite pou apwovizyone pwodui sa a, y ap fè yo akonpaye men pou sa w t ap plenyen talè a Pierre, gen solisyon nan nòt la. Gen solisyon nan nòt la Guerrier. Y ap fè yo akonpaye de reprezantan yo. avèk on memo ah non minis la tap tande jounal la yè minis minis banm kredi ah non mon frè mon ami frère e konsèy mwen anri k fè nòt la yap fè yo akonpaye e se byen kanmèm se trè byen e nou tande sak bon tande wi Guerrier yap antrepriz sa yo ke se te lopital ke se te otèl ke se te restoran yap voye yon anplwaye avèk badj enstitisyon an, ke l se te Radyo Televizyon Karayib, y ap akonpaye de on meemo pou kapab fè kòmand lan, epi y ap sele l, y ap siyen l, se on moun ki otorize nan enstitisyon an k pou fè sa. Pa egzanp, si Patrik Mousniak bezwen 2 doum gaz, li pral pran nan Kapwa a, èske l te ka voye Jozye? Nou p ap pran chans voye Jozye, Jozye a on ti jan an tchoutchout. Ou gen dwa ba l yon dwoum epi l met yon lòt bidon akote. Non, li pa Jozye. Jozye Zaklè, non, nou p ap voye misye. E Dalmi? Wi, Dalmi, wi, Dalmi e nèg debyen. Patrik ka voye Dalmi. Kiyès nan radyo Alan ta voye ankò? Ou konprann? E ou konn pa ta voye Dominiken ou mèt wè jan l ye, yon nèg onèt wi, nèg serye. Eeh, m konn bay Dominiken kenbe kòb mwen, m bliye li k ap raple m sa. Donk, si radyo Karayib, pa egzanp, s on egzanp nou pran. Ou voye moun nan ap badj radyo a, direktè jeneral la gen yon ti kat de vizit lap di je suis Patrick Monsignac le pdg du groupe oubyen group karayib etsetera etsetera epil siyen anba l epil baw bay epi lap tou di konbyen bagay li voye nan pikòp la a wi sa trè enpòtan pou efe bon depi e konsa ou mèt voye Josué depi lap tou di konbyen dwoum ou mèt voye Josué nan ti nòt la voye Josué epi yon lòt kote.

fòmèlman entèdi sou tout etandi tèritwa nasyonal. Ni moun k ap achte l, ni moun k ap vann li an nan galon an oubyen lòt resipyan ki apwopriye pou sa, w ap frape anba lalwa. Èske zòrèy ou ouvè, Guerrier? Ni moun k al achte l nan men moun k ap vann li an, ni moun k ap. Vann li bò lari an, nou tou de ap frape anba sanksyon lalwa. Trè byen di. Pase si pa gen moun ki vin achte l nan men moun yo, yo pap vann l ankò non Guerrier. Yo pap vann l ankò Fat. Bon kounya rete pou konnen eske sou rezo sa ap ka aplike. Pase se pa premye fwa y ap anonse bagay sa yo. De gras, ban m fin fini l non. Ok. Otorite konpetant yo ap sèvi a la dènyè rigè kont tout moun ki enplike. ni moun ki pral achte l nan men yo a ni moun k ap vann yo a. Ministè Komès ak Endistri, li konte sou konpreyansyon e kolaborasyon tout moun, tout antite ke sa konsène pou dispozisyon sa yo kapab respekte. Bravo, bravo ministre! C'est une note de très bonne facture e nòt sa a li sanble avèk refleksyon m t ap fè nan jounal Tout Peyi a yè lan e se ladan nou epuize tou. Trè byen! Jwèt pou komisè Jacques Lafontant. Ann vanse mesye. Jodi a e nou wi nèt nèt nèt nou yè m te pale twòp. Ou poko pale tou non. Ou pa pale la ankò popze. Nèg fatige l fatige.
Bon enben nan pati de sijè sa menm n ap louvri jounal la sou sijè sa piske nou wè li nou pale de sa se vre nèg ak zam yo yo obsève trèv sa trèv ki fasilite Kamyon yo al pran gaz la va wi men desizyon sa pou otan li pa rezoud do pwoblèm gaz la puiske rate gaz la li pèsiste ankò nan ponp yo, batay, bouskilad, anbouteyaj se tablo sa ki afiche arebò tout zòn kote nou jwenn ponp yo donk si genyen de ponp ki malgre tou aksepte livre gaz la majorite ponp yo, ponp nasyonal yo an patikilye rete. fèmen donk nou konprann kalvè lan li ap rapousuiv pou on moun jwenn yon ti gaz jiska yè nou te konstate nan zòn ponp yo ling machin ki kreye blokus men se de machin ki dòmi Guerrier Bobse devan ponp lan men trèv sa tou non sèlman li pa ede rezoud pwoblèm gaz la men. Pwoblèm panik, enkyetid moun yo toujou rete parèy, toujou genyen gwo enkyetid anba lavil la ak nan rantre sid kapital la. Wi men byen avan genyen oditè ki dim e si machin nan kanpe pou pàn gaz ki sal dwe fè nan ka sa? Ebyen lap rele yon zanmi li, yon moun ki pwòch li ki gen machin epi ki ka rale yon ti gaz, yap rale yon galon gaz ba li epi lap al nan ponp lan lal fè gaz li.

Oh oh ala koze Gade machin mwen an la pou malkite l pran pàn gaz lan menm M fou Ala koze papa Bondye m pa vin fè jounal la men peyi a pa boule Pase gen pwoki moun ki pral pran falasye pretèks sa a la pou al achte dwàn
Ok Sa m di a e bay reyèl mwen E pou yon moun ki non mwen E ap rele yon zanmi yon moun pwòch ki gen gaz nan pa li Ayayay mèt la tande sa m ap di w la non frè.
Nenpòt ti mekanisyen k konnen machin mwen gen gaz, machin kouzen m nan pa gen gaz, m pral a machin mwen an, lakay li, w ap wè, w ap wè sa yon mekanisyen ap fè. Gon kote l ap annik devise, m ba l 2 galon pou l al nan ponp bò lakay li a pou al fè gaz. E si l pa gen zanmi ki gen machin ki gen gaz? L aret tann lè peyi a bon, lè gen gaz. Gen lòt machin, gen machin trafik, gen machin piblik.
Aprè machin piblik, ou pa ka gen yon machin pou kite nan pàn gaz. M pa nan pretèks sa yo, fo pretèks sa yo m pa bezwen. M pè pou peyi a pa boule. Si peyi a boule, nou tout k ap boule. Prefere machin li an ret nan pakin lakay li, lè gen mwayen l a fè gaz. Ke peyi a boule. Ou pa ka gen yon machin w ap fè w ap kite l an pàn gaz.
Ou pa al deside si lopital lan. pral dèyè lap voye yon moun avèk yon bagay idantifye, yon memo, an tèt lopital la avèk yon bak, si radyo karayib bezwen anpal anpal kite fenèt ouvèt, kounye a pou lal kite fenèt ouvèt pou chak grenn sitwayen, kounye a chak moun ki bezwen achte gaz ap pran pòz machin li anpàn epi pou lal vann gaz. Ok bon moun sitwayen sa di ki yon moun ap fè mete gaz nan dèlko lakay li. Menm bagay la, sam sot esplike a. Lap mache a dèlko a sou do li. Wi lap pral a dèlko a nan ponp lan epi yo yo yo yo yo plenn pou li. Prefere t pote de prefere t pran vwazen yo bal on kout men kwè son sèkèy prefere tande nan tande sa map di nou gen bagay ki pou leve yo gen bagay ki pou leve yo gen yon ti aparèy al nan sèkèy hardware lan e alfa m salye w al nan sèkèy hardware gen yon ti aparèy yo vann li gen 2 kwòk li gen 2 kwòk epi yo ka lwe w li ou foure l anba dèlko a ou mete l nan mouda pikòp la epi wale nan ponp lan ou plen dèlko a kòrèk. Ou byen e moun nan ka. Li ka demontre tank machin nan tou epi l al fè gaz sa. Ah bon sa se ou sa e konsèy paw. Wi bon e konsèy wap bay.
Asime l. M bay sa pou ou. Mwen m son peyi m pa vle boule wi mèt la. Se peyi a m pa vle boule wi. Ou panse gen moun ki vle peyi a boule? Ou di ou pi renmen peyi a pase tout moun? Mwen menm si m te si m te dòmi bò kote k gen. Se solisyon nap chèche zanmi.
Tande non. Se solisyon nap chèche. Pa gon moun kap fè m dòmi non kay kote ponp gazolin ap bay gaz liy machin nèg a bidon m pap dòmi nan kay sa. Ou mèt. Pee m pap domi ladan l. M pap domi ladan l. Y ap chèche yon jan pou peyi pa boule, moun ap vin avèk fo pretèks. Bagay sa yo pa kenbe. Ann vanse.
Ok, avèk repòtaj Jean Georges Blaise ki di toujou genyen gwo enkyetid anba lavil lan ak nan zòn rantre sid kapital lan. Malgre belijeran ak zam yo di y ap obsève yon trèv, se vre men genyen plis moun ki ak ti machann ki fè deplasman. Men klima a rete frajil daprè sitwayen yo ak manm sektè enfòmèl lan ki deja ap mande kouman fèt finisman ane a pral pase. Repòtaj Jean Georges Blaise. N ap vin avèk Jean Georges Blaise.
Lele de Gresye di aparèy m ap pale a rele Hand Track, Hand Track. Aparèy la rele Hand Track. Ou annik foure l anba dinamo a, l leve l met nan mouda pikòp la. Kòrèk. Ou lwe l.
Se timidman, aktivite yo kontinye ap bouje atè nan sant komèsyal la ki toujou sispèk sispèk, sitou aprè gwo rafal katouch ki koz moun pè janbe anba lavil la jiskaprezan. Se vre gen yon bann komèsan ki blije bay espas lan vag, men sa pa anpeche anpil lòt rete brave danje a menm lè. Pa gen twòp afè, selon sa sèten nan yo fè kwè, sitou ak kriz lavi chè sa a yo kwè ki pa inosan nan tou sa. Se vre tou belijeran ak zam yo ap obsève yon trèv, men van lapèrèz la kontinye ap soufle byen fò nan mitan sektè enfòmèl la. Wè machann yo, yo retounen anba lavil la, men tout se kalap aparan, sa vle di moun yo, yo pa santi yo vrèman alèz paske ou pa wè Saulo prezans Leta nan sa k ap fèt la. Tout moun sispèk. Tout moun sispèk paske se gwoup ame yo. ki deside yo, yo fè yon yon trèv. Men se pa leta, pase si wap gade de site solèy son komin tout komisarya fèmen. Si wap gade bat la vil la komisarya yo fèmen. Wi o nivo santre vil la depi aprè ke e trèv la lanse pa gwoup ame yo ou wè anba la vil la ou wè ti machann yo yale yo retounen al vakè a okipasyon yo. Moun sa yo yo menm jodi a la. Kiyès ki.
Wi kapab gen dè tir izole men jan konn genyen tir kap fèt sa vle di e sa vle di ou jwenn tout jounen an gen tire moun ap kouri moun ap chape poul yo pou yo sove anba lavil la ou pa obsève sa pandan pandan pandan 2 2 dènye jou sa yo ou pa wè sa sa vle di ou plis wè moun ap vakye okipasyon yo malgre moun yo yo pa gon yon sètitid ke yap rantre ke yap ke ke yap soti ke yap rantre. Sa ki pa twò diferan non plis. pou zòn rantre sid kapital la ki rete toujou yon espas frajil. Machin ap fè ale vini nan zòn Matisan, men bò lari a blanch kou koton kote kay yo rete ak pòt fèmen. Se konsta Jean Julien Stanley, kòm lidè kominotè nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan, k ap mande kilè l ap jou pou yo nan kominote a. Bon, se toujou menm perèz la, pa gen moun. jounen jodi a ki kapab di ke li kapab pase nan twazyèm nan e tout peyi a prèske an tout kyetid men gen de kote nou ka konstate ki pi mal pase lòt ou konprann men nou menm nou pa vle kontinye ap viv nan yon klima de sekirite parèy nou vle ap evake a tout aktivite nou san kè sote san pwoblèm menm jan lòt peyi yo tout moun ap viv tankou moun jan yo voye moun pou. E kisa kap fèt pou garanti yon stabilite sou teritwa nasyonal la ki anba kontwòl gang ame yo, kote fenomèn kidnaping nan, prensipalman, konsidere kòm pi gwo tèt chaje k ap fini ak popilasyon ayisyèn nan. Se kesyon k ap poze nan moman kote fèt finisman ane a ap vanse a gran pa. Ki sa nouvo chèf lapolis la gen nan dyakout li pou konbat fleo sa a? Antouka, sèten nan konpatriyòt sa yo sanble pa gen twòp lespwa, menm lè Jean Julien Stanley, Kòm responsab Lik 65 nan twazyèm nan di lap tann otorite yo asime responsablite yo. On peyi rive nan sitiyasyon sou kote li rive jodi a, kote peyi a li envivab sou tout fòm, moun pa ka sikile, an pou wè otorite kontinye ap kondi. Maten an m obsève on bagay jodi a la, ou panse pandan pou gen pwoblèm gaz anndan peyi a la, Ariel gen on bak, on flòt veyikil dèyè l, lè m konte li anviwon ventèn machin wi, sa vle di nèg sa ki sa nèg sa pral bay e pwoblèm gaz, pwoblèm ensekirite regle pou li paske li venn gaz li mete nan flòt veyikil li apre lap fè chobiz lap kouri pandan nou menm ki anndan sosyete a nap mouri grangou. Men mwen menm m toujou di ke trèv m pa wè a kisa ke li li janm debouche kòm yon bagay pozitif. M pa mande leta pou l tiye mesye yo, m pa mande leta mesye Arly pou l pran yo poul poul fè sal konnen avèk yo men mwen di leta ke nou menm antanke responsab antanke moun ki vle rete viv nan peyi a ki pa fè menm jan avèk lòt moun ki deside kite peyi a nou vle ret la nou di leta nou pa vle trèv nou menm nou vle ke leta vin mete nou nan kondisyon nan sitiyasyon pou nou viv nòmalman tankou moun kap viv nan tout peyi. E se pa sèlman ensekirite a ki bay tèt fè mal lari pòtoprens tou. Sal kou penti dan, sitou avèk rantre sid kapital la ki nwaye anba fatra, dlo sal, san konte twonson wout sa ki fin kraze, kote sikilasyon machin pa fasil ditou, depi zòn Bizoton pou bout Matisan kòm katye jeneral gang yo. Jean Georges Blaise, Caraïbes FM. Mèsi Jean Georges Blaise. Guerrier, donk gen moun ki di yon ti aparèy la rele hand track. Gen lòt ki di se Manitou E Manitou l rele Donk se Alpha wi k pou eklèsi m la Karim Jòj Klod Jòj Kalòs Frantz Andy Alpha Iv se Karadouè Ki non aparèy la Voye yon ti Whatsapp pou mwen Alpha Ki non aparèy la definitivman Yon ti aparèy Sa vle di ke l gen 2 kwòk Ou pa konn al pase Li gen 2 kwòk Nou ap leve yon bagay ki pwa lou Ou foure l epi l leve li. li mete nan dèyè machin nan. Ou konprann? Talè map gen vrè non aparèy la. Ann vanse. Premye minis Ariel Henry te vizite yè direksyon jeneral polis lan, li te vizite tou m kwè lame dayiti wi, li te vizite mesye yo nan direksyon jeneral lapolis lan okazyon pou chèf CSPN nan te ankouraje polisye yo ki ap travay san kanpe. Pou retabli lapè nan peyi an, Ariel Henry te remèsye fòs lòd yo pou jefò y ap fè, raple gouvènman an kanpe bò kote yo nan kad travay y ap mennen pou pèmèt popilasyon an viv an tout sekirite. Ann koute Premye Minis Ariel Henry nan mikwo Marc Gerson Philistin. Pandan n ap chèche Ariel Henry, aparèy la rele Istè, yon ti machin. Yon ti machin. Li rele Istè, yon ti machin. Ou kòrèk. Moun ki gen aparèy, moun ki gen aparèy lakay li yo, yo di yo pa konn si sa pou yo fè. Fèb yo bay li yon istè epi yap leve li mete l nan mouda pikòp la epi al nan ponp al fè gaz epi redepoze l kòrèk prefere pito sa pase malgre sa paske m pa vle peyi a pran dife. Gaz nan galon nan lari a ki pwoblèm nan se vann li atè nan lari a epi moun kap stoke l lakay yo se sak ka met dife nan tout kote wap pale la wi. Ok kòrèk ya premye minis Ariel Henry met pye l atè. Vizit nou jodi an, se yon vizit pou nou di lapolis lan mèsi. Mèsi pou travay l ap fè a. Yon travay ki pa toujou kon, anfen, ke tout moun pa toujou konprann. Nou vle vin di yo, nou vle vin di nou ke gouvènman an, Leta, ap souteni nou nan travay n ap fè a. Nou vle rekonèt sakrifis ke nou fè yo. Moun nan nou ki tonbe. Pandan ke yap travay la, nou vle di nou ke nou pa bliye nou. Nou vle akonpaye nou. Sa nou gen pou nou fè a li anpil. Li anpil, men nou angaje. Nou pran angajman pwoteje e sèvi popilasyon an. Nou vin ankouraje nou. Nou vin di nou, nou rekonèt sa nap fè a, nap fèl avèk pa anpil mwayen, nap fèl avèk zong, men nou fèl, nou rive fèl byen. Nou rive nan jou ki sot pase la yo fè ke lavi rekòmanse nan peyi an e nou di nou mèsi. Sa n gen pou n fè pou ke lòd renye un peu mieux sou teritwa nasyonal lan, li pi difisil sa n gen pou n fè devan. Men nou kapab. Kankou m te di li, nou te fè 1804, pa gen anyen la a nou pa ka fè. Gouvènman an vin di nou tou. Plen angaje pou li ba nou mwayen pou nou travay. Nou pòv, nou pa gen tout mwayen nou ta vle ba nou, men n ap chèche mwayen pou ke de mye zan mye, ke enstriman de travay nou an ka pi pèfòman, li ka meyè e ke nou menm, fanmi nou, nou ka gen yon ale mye sèten. Nou vle amelyore kondisyon de travay polisye e polisyè yo. Nou vle kontinye travay kont ensekirite. Bandi rete bandi. Gouvènman an pap bay bandi lajan pou yo kontinye fè ak banditism yo. Si gen lajan pou bay bandi nap bay lapolis lan pou ke lapolis lan chèche bandi mete bandi hors d'état de nuire. Nou pa nan biznis bay gang lajan. Vòlè se vòlè e se an vòlè nap trete yo. Asasen se te asasen se yon asasen nap trete. Nou remèsye nou paske gaz lan rekòmanse sikile e nou konnen tout sakrifis nou fè pou ke sa rive fèt. Map di nou ke popilasyon an reprann anpe plis konfyans nan nou e sou la sèn entènasyonal temwayaj kem genyen ti viktwa ke nou fè nan jou ki sot pase yo, yo rekonèt li. Em vin isit la mdi m rekonèt li. Nou ka fè plis. N ap fè plis. Mèsi pou angajman nou. Mèsi pou efò nou pou popilasyon an. Nou pran, nou fè sèman pwoteje e sèvi popilasyon an. Ann kontinye e gouvènman an ap toujou akote nou. Sou gwoup la e donk twòp twòp pale anpil voye ti aparèy la sou e sou gwoup la tout moun a wèl yon moun ki pa ajou ou pa gon ti telefòn entèlijan nan menw. Wi pou ap gade nou avek gade w pa vin mande m ki aparey li anko voye l voye l voye l bay bidò dananayèl bagay sa soti pou fè m fè feblès kiyè chak moun ap vete voye non pa chay se konsa l rele men kouman l rele etc m bay bon annik voye l li gen 2 kwòk annik voye l definitivman e donk sa se yon repons premye minis lan li bay men repons sa genlè vini. an fonksyon de sak te rive premye minis la wi sou pon wouj la e sak te pase a kilè kilè l tal depoze tal ese depoze jèf flè nan se te 17 oktòb e m te tande de polisye an bakgrawonn ki tap di ke lajan nap voye bay bandi yo poukisa nou pa ekipe lapolis la avèl e menm jwenn repons lan la premye minis lan di si gon kòb yap bay olye yo bay bandi l yo prefere bay lapolis li a wi l wè sak te rive nou vrèman bravo. Premye minis trè byen. M swete sa w di a e sa w fè vre wi Dòk. Epi Dòk lè w fin goumen pou kesyon ensekirite a, sa poko anyen non Dòk pase lanmò san jou pale bay lage voice donk si nou gon bagay n ap fè pa kouri al aplodi lapolis la la lonje dwèt sou joumou an epi joumou an koule nan men nou non. E pi gwo batay nou pral mennen nan lapolis la e degansterize lapolis nasyonal. Toutan n pa degansterize lapolis nasyonal e lave mèsi atè. se bwote dlo nan panyen pèse. Pase pi fò polisye nan gang, men nan wo grade a, gen nan wo kòmandman lapolis la ki gen koneksyon ak gang. Sa yo fò nou chèche derasinen l. Lè w fin fè sa, ou fin ekipe lapolis la, ba yo materyèl kòrèk, sispann konte grenn katouch ba yo. Kèlkeswa nèg nan enstitisyon an ki kanpe an kwa lè lapolis la pral mennen yon operasyon, revoke l. Revoke l definitivman. Fò w kòmanse pran de mezi drastik e disiplinè kont wo grade nan lapolis. Polis Nasyonal la. Menm jan Sendomeng te fè l dènyèman, kote nou wè yo t ap retire zepolèt sou do polisye, militè ki enplike nan vòlò nan Sendomeng, rache inifòm nan sou do yo. Se nou pre, menm lè nou gen kou, menm jan nou gen kouraj lè n ap prezante Alo Lapolis bay moun nou kenbe nan gang, fò nou mete komisè nou kenbe nan vòlò tou. Fè komisè a tout inifòm li kanpe nan dcpj a pou Alo Lapolis fime li epi pandan san tan sa a, Pou nou det rache, rache inifòm nan sou dol. Rachel, rachel sou dol. Komisè kap pral met inifòm ki pa janm mete chemizèt yo ap fèk gade nou. Pase kounye a la fòk nou atake mal la nan rasin li. Depi nou kem yon enspektè polis ki nan vòlò, ki gen gang kap fonksyone a gang, prezantel bay laprès, epi pandan nap prezantel bay laprès la, pou yon moun menm men menm avèk yon jilèt pou rache inifòm nan sou li, zafèl si pandan yap chire inifòm nan li pran yon kout jilèt. Se sa yo pou nou fè. Epi premye minis, lòt gwo konba ou pral gen pou mennen nan peyi a la, m konn e doktè ou ye mèt la m pa konn si sa jennen w, fatra anpeche moun mache wi mèt la. Fatra anpeche moun mache nan peyi a. E nan yon moman kote kowonaviris, enfeksyon, tout kalte vye maladi, dlo sal, tout kote ou pase nan Pòtoprens fatra di men mwen, fatra ba ou yon bann riyèl. Donk nou oblije fè w tounen magi pou lo Donk pou mwen menm w al bay polis la felisitasyon an twò bonè Bon li pa twò bonè kanmenm paske polis la te dekouraje Polis la te dekouraje De twa grenn ki vle travay yo yo pa gen mwayen Epi sa k te rive Vilaj de Dye an 12 mas lan li dekouraje lapolis la nèt Dènye bagay ki pase nan Matisan an tou dekouraje lapolis la Kote menm kadav yo nou pa bay fanmi yo pou fè dèy yo Sa a lèd anpil. e m aprann te gen polisye k te devwe pou al pran kadav la, gen yon nèg nan lapolis la, yon wo grade, ki di non pa ale. Nèg sa fò n chèche konnen li pou n prezante l bay laprès. Paske kounye a la peyi a an danje, se tout moun mete men wè si n a sove sa k dwe sove. Mesye m p ap pale anpil non. Wi, e Guerrier ou di premye minis lan li vizite lame Dayiti men nou pa jwenn imaj sou sa, pa gen imaj, pa gen okenn kominike konsènan.
Vizit premye minis lan fè nan lokal katye jeneral Konstabile sou Channmas donk sèlman nou genyen enfòmasyon ki gen pou wè ak vizit sa li te fè nan direksyon jeneral polis nasyonal la se nan Clercine premye minis lan ki eksprime solidarite l ak enstitisyon lapolis lan. Pou premye fwa depi 5 dènye ane sa yo lari Pòtoprens e kèk nan grenn Vil peyi a kapab pa konnen manifestasyon puiske opozisyon an li a nonse li pap sou beton an. Fwa sa a, òganizasyon politik Viv Ayiti di l regrèt 18 novanm sa a k ap make 218 tyèm anivèsè batay Vètyè a, opozisyon an pap sou beton an jan sa te konn abitye fèt pou denonse kidnapin ak mizè popilasyon ap fè fas. Estrikti sa a denonse silans politisyen ki te anfas Jovenel Moïse kwè li la ki antann yo ak premye minis ki nan tèt pouvwa Viv Ayiti deside kanpe an kwa kont tout moun k ap mande aplikasyon akò Ariel Henry a Ann swiv plis detay ak Jean Paul Lundi. 18 novanm 1803, 18 novanm 2021, sa fè egzakteman 218 ane depi zansèt nou yo te batay pou ba nou bout tè sa kòm eritay. Jedi 18 novanm lan, Se pral komemorasyon batay Vètyè. 218 lane depi lame endijèn lan te bat lame fransèz la pou Ayiti te pran endepandans li. Rony Timothé raple sa, depi lè rejim Tèt Kale a chouke sou pouvwa a, opozisyon an pa janm kite dat 18 novanb lan pase san l pa desann sou beton an pou denonse. Pòtpawòl Viv Ayiti a sonje moman sa yo. Chak 18 novanm, Te toujou konn genyen gwo mobilizasyon nan lari an pou denonse grangou, mizè, chomaj, lavi chè, ensekirite e poukwa pa fenomèn kidnaping nan e dèfwa se menm kòripsyon lajan petwokaribe tout moun te konn ap denonse. Kidnaping lan vin pi rèd, lamizè kwaze pye l sou kòtòf lestomak malere ak malerèz. Ajoute sou sa, rate gaz, lavi chè, brèf, se prèske twa fanmi nan geto yo ki met ansanm pou monte chodyè. Men pa enkyete n, fòk Mèt Michel André pa ta egziste pou pa ta gen mobilizasyon. 18 novanb sa pral move anpil! Se vre, pèsonn pa tande konferans pou laprès pou anonse.